Bonjou bonswa zanmim san pran tan yo koman nou ye eske nou anfom nou byen bon sa pral depan lè nou pral gade bèl ti tèt prik sa jodia m deside prik marim ki se mèt telefòn nan kisa prik lan ye kòm li fon ti sòti la li kite telefòn li an nan menm. Mwen gentan pale avèk yon zanmi m, mwen di zanmi m nan konsa pou l rele sou telefòn nan pou l di konsa se madanm ni kòman fè l rele se yon fi l jwenn nan. Kounye a m di zanmi m nan pou l pale lèd avè m, pou l pale anpil pawòl. Menm ke m konnen l pap kwè paske l pap kwè si l te nan yon bagay serye l pa t ap janm kite telefòn li nan men m lè l ap sòti. Kounye a la m konnen talè l ap vini wi guys. Epi kou l vini, Map fè nou santi sa paske li gon abitid tou depi lap antre fòm vin chèchel lap sone depim tandel sone map gentan konnen se li menm m gentan ranja zanmim nan la poum wè reyaksyon li pral fè dakò zanmim yo deja non pam se Rigue Daddy meni zanmim yo meni. Non pam se Riguè Dadou nou sou chanèl pa nou an san pran tan m pral ri ak fanm m pap sòti non m pral mete m fache men telefòn nan m di zanmim nan poul rele map di m pran nimewo a met sou li dakò guys map dil m kraze telefòn pa li an meni meni meni.

Sa w genyen? Sa k pase?
Wè m ap kriye?
Non, men e pa konsa w konn abitye, cheri. Lè n konn soti, m antre, m konn wè w an jwa, depi m vini, kè w kontan. Hein? Anyen non.
Di m sa w genyen?
On moun ki rele w sou telefòn ou an. M ap pale a enbesil la a serye, m pa konnen. E pa ti nève m nève non. E lè fanm nan rete l di oo kòman telefòn mari l fè nan men m.
Kòman sa cheri m? Sa fè m mal. Kòman kòman sa? Telefòn ou li rele w ap vin di m kòman sa. Koko, ou seryez? M pa seryez. M enseryez.
Men m pa konprann, ou di m konsa. Retounen sa w, redi sa w te di ankò frè m. Telefòn nan sone premyeman m pran l. Kounye a m pa di alo! Kounye a men, apre sa moun nan tounen sone ankò. Kounye a m fè alo, e pa de mo l di, o kòman telefòn mari m fè nan men m. Èske w konnen m gen yon lòt fanm apre w? Men kiyès moun sa menm? Kòman m fè konnen? Ou pou m ta mande bon e ou m mande kounye a w di m ankò

pou yon moun ki rele w? Si ok, si ete ou menm yon gason rele w sou telefòn mwen, li te di m, m pa ka site vye pwopo sa yo, yon moun di tout a tout, epi moun nan enbesil, li sòt, m pa gen pwoblèm, i ka fanm ou wi, annik rele, silvouplè m ka pale a entèl, oh manman sesi, manman sela, sa telefòn mari mwen nan nan men w, sesi. Banm nimewo a pou m rele l. Oh wi m mete l sou telefòn mwen menm wi. Banm nimewo a pou m rele moun nan.
Banm non, banm nimewo a pou m rele moun nan. Banm telefòn nan pito. Banm telefòn nan pito m rele moun nan.
Men nimewo a, men nimewo. Non, banm telefòn nan pito m rele moun nan. M kraze, si w vle al gade dèyè l bò basè w ap wè. Sa w ap di konsa cheri m? M pa kwè w son moun ki Ki ta pou rive nan nivo sa non. E jan moun nan moute e telefòn nan dayè ou pa nan itilize telefòn isi an dayè wap ou kòm fanm ou yo gen nimero m wa pale avè yo sou oubyen map baw telefòn pam nan m nève w moun pa ka moute lèd sou mwen konsa. Ok banm rele banm rele moun nan. Gwo apa karay. Men non men banm banm pale a moun nan.

Ou pa gen dwa ap rele m nan telefòn pou al joure madanm mwen. Kiyès ki ba ou? Kote ou jwenn nimewo sa? Kiyès ki ba ou l? Kote ou jwenn nimewo sa? Kiyès ki ba ou l? Gade, apre de jodi a pa janm rele sou nimewo sa ankò, tande? Kalay man. Moun sa yo m pa konnen, m pa konnen cheri. M pa konnen pou ryen. Men m pa konnen vre. Sa vle di on moun ou pa konnen pou. Nenpòte kwa. Men si m te konnen, m tap dwe. M konnen l, eske m konn abitye baw manti? Ou konnen l byen pwòp ou konnen l. Alo? Wi. Bon sa k genyen madam? Boul ki te jwe a.
Koman poul kite jwe a. Anfan kite mari m anrepo wi. Kite mari w anrepo. Men kiyès ki mari l la menm. M pa konn ou menm ki konn afè w Jean Pierre ou menm ki konn afè w. Mwen menm ki konn afè m. Pa rele sou telefòn sa ankò dakò.
Men moun sa m panse yon moun ki tonbe sou tèt. Sou ou l tonbe? Non, pa tonbe sou mwen. Sa vle di, ok, yon moun pa konèt ou cheri, yon moun pa konèt ou pou l ap, gen de pwopwo moun sa ap di m sou telefòn nan franchman sa biza, e telefòn ou an te tout sa, bon ok, m pa ap bloke l sou telefòn pa m nan. Men m pa konnen l, m pa konnen l. Èske m konn ba w manti deja? Si m konn ba w manti deja, w ap konnen. Men si m te konn ba w manti cheri, nou pa t ap ansanm toujou. Mwen konnen, bon men moun nan, mwen m pa ap bloke l, m pa ap bloke l.

Ou konn sak pase ret nan wòl ou tande. Moun nan konn non nan epi tanl rizye gade je gason an. Ret nan wòl ou tande.
Mwen pa konn li mwen.
Mezanmi pa konn moun nan poukisa e ou menm gen dwa moun nan e zanmi ou byen zanmi ou. Kòman zanmi m nan. Lanmou li. Franchman, gade mwen antre, mwen antre ak tout tenis mwen mal travay demen, epi e sa w vin di m. Mwen vap di yo m pa konn anyen ladan. Kè m pa kase. Kò pa m anben e pa telefòn nan ki dire sa m kraze l m fè w kite.

Met sa nan tèt ou, ou pa panse ditou, fòme panse. Ou tankou yon moun ki pa janm panse ditou. O. E pa je w gen tan wi cheri. Enposib. Sa w gen la? Non men pou sa w di a. Je w gen tan wi. M pa ka pa kraze telefòn nan.

Nou fè yon pwoblèm nan je m gentan soti wi Ui On prank li ye cheri men kamera Men kamera cheri on prank Men li men kamera men li men li Alo cheri doudou mèsi Kisa m pa janm fè
Ui M prank li byen cheri Anh ou pat panse m tap fèl cheri ou banal twòp kote w te ye dat sa m preg ou cheri mezanmi
anh cheri m nan banm pase w papi w papi w fache anh ou pap pale li fache anh map rele w talè map rele w mezanmi
si nou te renmen bèl ti prank sa.
Men cheri a m gentan kwèl pa tap janm fon bagay konsa mwah map fè ti bo pou li mwah ou pap di team dadou non di team dadou cheri non non di team dadou baby team dadou ya mezanmi si nou te renmen bèl ti prank sa men cheri a ou pap salye zanmi yo
nou deja konn kiyès li ye se Jedinò Janpyè cheri a gentan swe.
Abòne a chanèl la ou menm ki potko fè sa, fè sa byen rapid poun ka elaji fanmi an poun ka fè yon sèl ak fanmi an. Nou renmen w anpil e m panse ke ou renmen nou anpil osi. Nap rejwenn ankò pou yon lòt bèl videyo. Team Dadou. Ciao bye bye.